E se tè yn trè gran rankont kote ke di trè gran enpòtans nou rankontre anpil dignitè de karayib la e dè etazini donk di departeman deta notamman alò jisteman fòk konprann ke ICS lan donk Institute of Caribbean Studies se yon òganis de kooperasyon Entre la Caraïbe, toute la Caraïbe et les Etats-Unis. Sa m gen dwa di tou se ke se trè rare ke Ayiti patisipe nan rankont sa yo a se nivo la. E Ayiti te genyen ane sa a yon plas patikilyè pou rezon ke nou tout nou konnen evidaman. Ayiti se yon pwoblèm enpòtan nan tout Karayib la. E se sa ke nou te konkli an gwo ke li enpòtan ke nou di li. Ayiti se yon pozisyon jewografik enpòtan. E answit, pwoblèm ke Ayiti ap viv yo jodi a, se pa Ayiti sèlman, men o nivo nou an Ayiti. de transfer de d'organ, transfer de zam, tout kalite zam, minisyon etc. E malerezman nan rankont enpòtan sa a tout karayib la te reyini sòf Ayiti. E pou kèl rezon? Yo fèm konprann ebyen pou yon rezon byen senp Ayiti pa gen gouvènman. Sa vle dire ke.

E nan sans sa a, tout moun viv li konsa. E se pou sa ke prezans mwen la a te siyifye kèlke choz depòtan pou tout Karen yo. An fèt, sa m kapab di se ke mwen menm di kote pa mwen, mwen dekouvri enpòtans de koperasyon Karayib la.

Se nòmal, tout moun yo se de premye minis Karayib yo, yo genyen nivo de rezidans. Donk, se pa an Ayiti, premye minis, sa ki koresponn a premye minis nan Karayib lan, se laprezidans. Donk, patisipasyon.

Otre choz enpòtan tou ke nou konprann se ke sitiyasyon Ayiti an li bay tout ansanm Karayib la yon pwoblèm majè paske jan m t ap di l avan, gen yon kesyon ke yo rele shield of Americas la ke y ap eseye mete.

chanje e nou dwe kapitalize sou yo. A la pwent di 7 fevriye 2026, lè finalman KPT a te pran konsyans ke yo pap ka kenbe pouvwa a, nou sonje yo te lanse yon dyalòg entè-ayisyen. E dyalòg entè-ayisyen sa a ta pral debouche sou sa nou rele yon asiz ki se asiz Montana a. Nou sonje trè byen tout diskisyon k te gen otou de dyalòg entè-ayisyen sa a, kote mòn te ranmase kouraj li kòm premyè estrikti ki te reponn a dyalòg entè-ayisyen an, epi yon pakèt lòt reponn apre, e nou ta pral rive nan Montana pou nou te fè asiz sa a ke nou rele Asiz Montana. Nan asiz sa a, klas politik la, ankò yon fwa, ta pral eksprime volonte yo pou ke yo ale vè yon gouvèneman bisefal kote ke ta pral genyen yon prezidan ki asiste de 2 konseye e 3 premye minis presanti pou ke nou te dote peyi a de yon gouvèneman bisefal. Men nou sonje byen, antinasyonalis yo, yo menm ki pa gen pwoblèm avèk enjerans entènasyonal, ki pa gen pwoblèm ke yo pase fyète peyi a, diyite peyi a anba pye pou yo kenbe pòs yo, nou sonje kisa yo fè pou ke KPT a pa t kapab rive mete an aplikasyon rezolisyon ki soti nan asiz la. Nou menm, nou te rete koyeran avèk pozisyon pa nou, nou di pa gen lòt kote n ka ale, piske pouvwa li pa ta kapab rete nan. nan anbasad amerikèn nan men chaje dafè Wooster, nou te pann nou te konnen se KPT a ki gen pouvwa, se yo menm ki Ayisyen, donk nou asiste yo pou yo kontinye fè travay. Ankò jounen jodi a, nou prezante devan laprès pou nou ensiste pou n di, nou pa wè devan n pa wè dèyè, pèp ayisyen an pa konn kote l prale, n ap kontinye reklame yon gouvèneman bisefal. Se sa asiz la te mande. E nou sonje trè byen ke lè konseye prezidan Laurent Saint-Cyr di li menm t ap kite Alix Didier Fils-Aimé malgre li t sou pouvwa, li te di trè klè a premye minis revoke a pou li kontinye dyalòg la epi pou li raple l ke pèp la, nasyon an mande yon gouvèneman bisefal. Nou ankò la pou n di a pèp ayisyen an, Nou la pou n di a kominote entènasyonal la ke pèp la reklame yon gouvèneman bisefal. Yo bezwen yon yon prezidan, yon premye minis ki pou mennen yo ansanm nan eleksyon. Sa ap fè ekilib pou yo menm. Si prezidan an ta panche yon kote twòp, premye minis la di non, nou pa ka fè l konsa. Si premye minis la ta panche twòp yon lòt kote, prezidan an a di non, nou pa ka fè l konsa. Mezanmi, se sèl yon prezidan ki gen prerogativ, ki gen abilite pou l konvoke pèp la pou ale nan eleksyon. Se sèl yon prezidan k ka fè l. Se yon prezidan ki chèf de lame, se yon prezidan ki chèf de la diplomasi. Yon premye minis pa ka fè yon seri de kontra sou peyi a. Yon premye minis pa ka resevwa yon fòs. Miltinasyonal ki pou akonpanye lame li pou yo bay sekirite nan peyi a. Yo pa genyen, yon premye minis pa genyen prewogativ sa a. Epi, nou bezwen tou yon gouvèneman bisefal pou nou adrese pwoblèm sanksyon sa yo nou wè k ap tonbe sou yon pakèt Ayisyen. Yon sanksyon ka tonbe sou yon moun, li pa zanmi w, ou pa mete l an kesyon. Men nòmalman yon peyi. Dwe mete an kesyon tout sanksyon entènasyonal sou sitwayen lakay ou. Epi, kòman pou nou pa ta repanse a sa lè nou te wè a lapwòch di 7 fevriye e ke genyen de manb nan KPT a ki pran kouraj yo a de bra pou yo revoke yon premye minis, premye minis sa li menm ka l asosye li avèk yon chaje dafè ameriken. Ki fè ke rapidman nan menm semèn nan, sanksyon tonbe. Sanksyon tonbe kou lapli. Kòman pou nou pa panse a aspè politik sanksyon an? Eske yon gouvèneman monosefal, eske yon premye minis ka adrese kestyon epinez sa? Li pa kapab. Ankò la, nou bezwen yon gouvèneman bisefal. Nou kontinye plede e fè pledwaye pou yon gouvènman bisefal. Se yon gouvènman bisefal tou ki kapab adrese pwoblèm ensekirite a. Pwoblèm sa a krusyal. Pwoblèm sa a twò danjrez, danjre. 7 fevriye 2026, gen yon koudeta fòse ki te fèt nan peyi a. Men se te yon koudeta ki te òkestre.

qualified du groupe de la majorité qualifiée du Conseil Présidentiel de Transition. Mentenan, nou sot nan asiz sa yo k te òganize Montana, ebyen jan zanmi nou Chérubin sot di l, o 7 fevriye, rapò de fòs yo, pa t pèmèt gwoup cpt ki te asire swivi gwoup manm cp sa yo ki te asire swivi sa yo rive enstale rezolisyon oubyen rive egzekite rezolisyon ke nou te pran 6 fevriye 2026 nan Otèl Montana. 6 fevriye 2026. Ebyen nan sans sa nou menm nou pa te rete, kwaze bra nou epi nou di nou remèt Woustè kòm raketè pa ekselans peyi an avèk DJ Alix Fizeme. Nou te kontinye batay e batay sa yo n te mennen yo sur 3 flan, sur le plan sur le flan juridique, politique et diplomatique. Su le flan diplomatik, nou pral konprann resamman Lèzetazini adopte on desizyon kote woustè se afè kourant l ap likide jodi a nan anbasad lan paske yo transfere l o Kenya kòm anbasadè. Su le plan politik, asiz lan te kontinye rankontre fòs yo anndan peyi an e jodi an m kwè le peyi an jeneral a leksepsyon de moun ki anndan pak yo e fòk mwen di nou tou pak pou stabilite e òganizasyon eleksyon Didier an jodi a li fann pak an pak. Omwen gen plis ke 100 pati politik e òganizasyon ki te siyen pak la ki rejwenn nou nan demach nou an. E pati sa yo, yo siyen avèk nou nan asiz la.